Yon bagay ki remake m nan film nan la a paske lè l fini tout moun ap atann ke pwal gon nimewo 2 ki pwal monte. M vle nou tout di m sa ansanm, èske l twò kout osinon l twò long? Twò long ou twò kout? Non l pa twò kout paske li se yon long metraj, li se inè kèlke minit. Kourtmetraj se 15, 20, 12 minit funny. Bon nou pral fon kout prezantasyon ansanm avèk aktè aktris yo malgre tout pa la. Nou genyen nou genyen Natou li se aktris prensipal li te prezan pase lè a se te 5 è li vini 5 è li fè 6 è. Pat gen pèsòn moun li t oblije al regle lòt aktivite pal. Epi nou genyen aktè a ki se Océan misye se yon reyalizatè nou genyen 2 film ki soti nou sèl dat la jodi a yonn ap pase okap mwen menm mwen deplase pou vin pase sa e mwen menm ki reyalize tou 2 lòt mwa kap vini film sak pase la pwal pase okap sak te pase okap la ap vin pase la nan lòt okazyon. Epi nou gen aktris sa ki jwe wòl manman Dave li prezan li kapab kanpe sèlman pou nou wèl. Aplodi a wi wi pou sakrifis manman Dave. Epi nou gen pitit gasonl. Ki se Dave. Dave li l prezan li la nan sal la li kapab kanpe epi m kapab wèl. Bon jènjan Epi nou genyen Michel Michel-Ange ki jwe wòl sè Dave li nan sal la l prezan li kapab kanpe pou n wèl moun ki anvi fè foto avèk yo tou kapab kanpe Dave ou mèt kanpe moun ki anvi fè foto avè yo pa gen pwoblèm epi moun ki prezan la ankò nou te genyen manman Manman sa li te prezan, li te la nan lè ke nou te bal la. Malerezman twòp tan pase, li ale. Nou genyen moun ki prezan la ankò, pami moun ki nan postè a, pa genyen. Nou genyen frè legliz ki pi jènjan li prezan la, ki se, men l dèyè la, men l dèyè. Mesye prezan epi akoumye nan li. Nou gen lòt moun ankò an nou poko wè l. Nou gen gadyen an, mwen toujou wè l gadyen an ki pi ti boujwa ap derespekte a m kwè l nan sal la. Kòmandan Daddy.
M tande vwa l nan background an dèyè. Misye nan fenèt. E lòt moun nou vle ka prezan ankò, nou genyen Reveran Pastè Harold Xavier ki prezan ki jwe wòl konseye.
Epi Apôtre Ozy pa gen lòt moun ki prezan ankò, lòt moun yo pa prezan. Epi m gen mwen menm ki jwe wòl tafyatè, mwen m deja la. Mwen deja la. Bon, nou se pwodiksyon e nou se klèb. Pwodiksyon rele. Xavier video production nou gen 17 ans depi nap fè film m ka bann kèk rezime sou film nou fè men nou pap ka rekanpel pase lè an ekip nou fè rescape de la vengeance nou fè telefòn kraze fwaye nou fè konsekans manman sitirèl nou fè kèlè ma mission nou fè est vrai nou genyen le client du diable epi nou fè sa ki se Enkwayab repè. Enkwayab repè sa a li menm anpil moun ta pa atann dat la nou tap rele l enkwayab manman oubyen enkwayab nenpòt jan men sak fè nou pa fè l nan fason sa paske nou pa fè film pou okazyon men nou antre yon okazyon anndan yon film si nou fè l sèlman pou manman depi jodi a rive minwi li pap gen oken valè ankò paske fèt demè ap deja pase men lè w titre l konsa a. Ou ka ap gade l nenpòt lè, a nenpòt okazyon, li ka pase pou nenpòt. Nou se yon klèb, nou se yon pwodiksyon. Nou nan Nò, nou nan Nòdès e nou entènasyonal pase nou fè fim Repiblik Dominikèn ansanm avèk Kiba. Moun ki ta renmen patisipe ansanm avèk nou, nou gen yon sèl kontak. ki se 55 22 66 12 si nap gentan pranl map repranl pou nou ankò oubyen nou ka moute sou YouTube nap ekri Mistè Examen Video epi nou kapab jwenn tout tout pwodwi nèt nou fè yo nou fè film nou fè show nou fè emisyon nou fè live stream nou fè dokimantè. Nan zòn ki pale de, nou pale de gwòt, nou pale de enpòtans pye bwa yo nan lòt zòn sa yo, tou sa. Moun ki enterese, nou pran moun nan klèb la apati de 10 etan. Depi ou gen mwens ke 10 etan, nou, nou gen yon lòt klèb pou timoun, nou fè yon film ki fè toune nasyonal ki rele Aladè. Reklam nan dispo, nenpòt nan nou kapab klike sou chanèl pam nan ki se Mister Xavier Video, nou kapab jwenn li. Nenpòt moun ki ta renmen patisipe nan lòt pwojè nou pral fè, yap kontakte nou oubyen yo ekri nan kòmantè chanèl pam nan ki se Mister Xavier Video oubyen yo ekrim nan nimewo 55 22 66 12. Si yon moun pa gen tankòl la, pandan m nan sal la, nou ka rive bò kotem, mwen san pwoblèm, m kapab ban nou nimewo a. Mèsi tout moun ki te fè deplasman ki te la avèk nou. Rete konekte apre toune nou fin fè avèk film sa. Se opòtinite pou legliz la, lajenès epi pou fèt manman yo. Men film sa, se yon film ki pral pase lòt kote, se peye antre. Apre pou nou lagel pou gran piblik la sou chanèl pam nan ki se Mistè Exavier Video Production ansanm avèk Tele Diaspora Miami. Babay tout moun, a la pwochèn pou yon lòt film ankò.